Nou souvan tande sa, yo di ke fòk nou pa konfonn vitès avèk presipitasyon. Videyo sa w ap gade la se yon videyo ki vrèman enstriktiv. Deja mwen envite w prete atansyon pou w gade videyo sa jiska lafen. Ou menm ki poko abòne w ak chanèl sila, mwen envite w. abonew e pa bliye peze kloch lan e konsa wap resevwa tout nouvel video nou yo. Hello mes amis, mwen espere nou anfòm, alors se toujou yon gran plezi pou mwen e jan nou konnen sa se yon moman ke m toujou pran pou mwen pale avèk nou e maten an la mwen vle pran ti tan sa pou mwen e pale ansanm avèk nou, nou souvan tande sa yo di ke fòk nou pa konfonn vitès avèk presipitasyon E mwen vin konprann sa, se atravè yon eksperyans ke mwen fè, e bon, eksperyans sa, li vreman make m, li vreman sèvi m anpil, donk, se sa k fè ke mwen ka vin pale w maten an de eksperi, en de vitès avèk presipitasyon. Vitès, se lòske. wap akselere, wap antre gaz, ou te sou premye, ou te sou dezyèm, ou mete twazyèm, ou mete katriyèm, jiskaske ou mete yon senkyèm vitès. La, gen yon ogmantasyon de vitès, yon akselerasyon ka fèt. Men presipitasyon li menm, se kòm se yon moun kap derape yon machin, li derape machin nan, nan sou senkyèm. Lap derape machin nan, li derape machin nan sou twazyèm. Donk, gen yon prensip pou derape yon machin. Gen yon prensip pou derape kèlkeswa verikil w ap deplase a. Ebyen, se sa ki presipitasyon ou jis voup ou fè ou fè yon pa an avan ke w pa t dwe fè. E, donk, se te yon kote m ta prale ki te ki ta dwe pran 3 zè. Pandan m pral kote a, mwen leve byen bonè nan maten, m ka di m te vle rive byen bonè kote m te vle rive a. Pandan sa, mwen gen eksplikasyon de kote m prale a, de zòn mwen pral pran machin nan. Sepandan, mwen pa konnen kote estasyon an ye egzakteman. Epi lè m rive nan espas kote gen estasyon yo, epi mwen mande pou tèl kote. Gen yon mesye. M pare di ke se te yon chofè paske m te wè l kanpe bò yon bis. Epi m di, Mesye, ki bò tèl kote tèl stasyon ye? E vwala, mesye a di m konsa, Stasyon an sou bò konsa, e li menm, e la stasyon ye. Epi sou pawòl mesye sa, epi m al monte machin. Epi. Lè m moute machin nan, byen avan m moute machin nan, e kous machin nan se 300 peso, e gen yon mesye ki tou, chofè a tou mande m kòb la, epi m tou panse ke se nan stasyon kote m prale an e mwen rive. Nòmalman kote m prale a li e 300 peso m dwe peye vrèman. Donk se yonn nan rezon ki fè m pa menm mande chofè lan ki bò m prale, m peye 300 peso. Wa imajine w depi 6 zè machin nan derape epi m rive kote chofè sa ta prale a a 9 zè. Sa vle di mwen pran 3 zè pou mwen rive kote m ta prale a. Etonamman, lè m rive kote a, se pa t kote m ta prale a mwen rive. Èske n konprann yon bagay? Sa vle di m peye 300 peso pou 3 zè yon kote ke m pa menm bezwen. M fè 2 pèt. M fè yon pèt de tan e m fè yon pèt darjan. E sa ki plis nèvan, chofè lan li mennen m yon kote nan yon lòt stasyon Plezi l ap fè m jwenn yon chofè k ap mennen m nan espas kote m ta prale a. E lè chofè a mete m nan machin, lè m gade m wè, lè m ap gade m nan machin nan se retounen m ap retounen. Se kòmsi m soti Senmak m ap retounen pou mwen ale Pòtoprens pou m al repran machin pou m al retounen kote m te ye a. Nou imajine? Sa vle di mwen peye yon lòt kòb ankò pou m retounen. Sa vle di m fè 3 pèt. M fè yon pèt ale, yon pèt pou tan, epi m fè prèske 4 pèt, paske m pèdi tan mwen t ale premye fwa, m pèdi lajan mwen, e m pèdi kòb pou m retounen an, e m pèdi tan sa pou m retounen. Sa vle di m gen tan sou 4 pèt. Donk sa se yon bèl eksperyans, menm si mwen te vrèman nève, mwen vrèman wou, tout sa m fè jounen sa, li te vrèman pa difisil, men mwen aprann anpil bagay. E e sesi, donk apati tout sa yo, mwen vle di nou konsa, piga nou konfonn. Sa ki te tout bagay mwen, se paske m te vle rive byen bonè, m te vle fè yon deplasman e byen bonè kote m ta prale a m te vle rive nan yon tan kote tan sa a li pa t ap vrèman deranje m. Men, w a imajine w m te leve depi a 5 è e kote m rive a m rive a 11 è oubyen a, je me rappelle, a midi. Donk, yon kote m ta dwe rive a nevè. Sa vle di, mwen te vrèman presipite. Mwen aprann anpil bagay. E, si n ap pran tou, nou ka di tou, gen yon vèsè ki se nan Pwovèb, je kwa Pwovèb 16, si m pa twonpe m, li di, Dans le cœur de l'homme, il y a toujours, il y a des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donk, jou sa a, mwen menm mwen te gen pwojè pou mwen te rive nan yon lè. Men dans le plan de Dieu, nan volonte Bondye se pat a lè sa pou m te dwe rive. Donk, nan kè m t ap di Dye, èske se yon leson? Fè m konprann èske se yon leson. E apre sa, m t ap mande Dye pou fè m aksepte moman sa. Sa m ka di w, piga ou konfonn vitès ak presipitasyon. Toujou pran tan ou, toujou, toujou rete nan, pa bat w ap presipite. Ke Bondye beni w.